Gen de pwoblèm menn ou rankontre nan vi w, yon fanm k ap pòte panse di w, Mesye, pa di yon telefòn pou yon fanm, menm de apèl pa fè sou li non. Yon fwa yon fanm pa vle reponn nan, m vrèman renmen li, manzè di m, gen pwoblèm baz. Manzè mande m, 3 mil reyaz freo menn, nan moman kowona pa menm gen travay baz. M voye 3 mil reyaz la freo, m t ap pale a manzè m byen renmen l, epi m di konsa menm, pou l vin lakay mwen? Manzè pa janm fè m repons, li pa janm ekri m pou jiskounya baz. Yo baz, m pap baw manti, pou sam pran mwen menm, kounye a baz m pa nan, m pa nan afè fi k rete avèk fanm ankò. So, ou konnen gen de kou ou pran, yon fanm di w fè w vin vagabon, kounye a m degrenn senk, se la yon pwedi m. Kou sa w lage l ma zanmi. Konsa m lage l. Yo, ou wè, ou wè kou sa m pran, m pat janm antann.

Wap okipe yon baby love Wap okipe yon baby love kite fanm kap okipew kap pran ti kob nan menw wap bat bravo men li pa vin pou zen ou pap k kwè sa ou pap k wèl ou wèm koul jodia mpa vin mpa vin pou zen ok mpa vin pou zen wap wap kase kou mezi jèn gason ou okipe yon nèg ki gen fanm so son bèl moun so alèz ou dèyè toune avèm.

Wap banm rezon. Kilè nou si. Ou kwè m pa ta jwenn Merlo. Ou may son may son. Merlo. M beswen kounya. Pou vin fè di m te pale avw la. Menm mwen moun nan la ou menm. Lap sou banm tout kote m ye lap swiv mwen. Lave kon mayo blan. Yon mayo blan ki make Ayiti. Ou pa ka vini menm. Sot. Ki kaka sa? Ou fin fè m depoze kòb la sou kont ou konnen ou di m konsa w pa ka vini. M pa nan bagay sa avè w non. Gade moun nan la menm m ap gade l ou fè m rate kou an. Anben pa gen cho menm m pa nan bagay sa. Ou wè m bo moun non. Anben ok ok ok. Fòk ou disponib lòt fwa wi baz. Anben ok n ap planifye. Pa gen cho. Fè misye kite sou moun.

M pa ka plede pou li non fòk mwen fè yon fason pou m konn sa k ap pase humm bon m rele m ap rele tonton m pa rele l non m ap pase m al lakay li an gen lontan m pa al lakay li m pral lakay li pou l ka ban m yon konsèy m pa konn sa pou m fè.

Fok ou te konnen. Ou konsey m bezwen pou ban mwen paske ou te ou te ou te konn mwen son ex mwen an kap banm problem kounya la li di m baby love gen yon lot fanm epi li li gen um li gen pitit tout sa.
Kisa Aah Nelly ou kite baby love sa ap toumantew toujou ou nan baby love sa toujou Bon Nelly pou janm pa lo pitit pou janm pa lo pou koze baby love sa chak jou son baby love chak jou son baby love menm tande moun paka tande w.

Si w te ka pran kòd telefòn nan. Lè w fin pran kòd telefòn nan kounye a, ou veye l. Ou veye l yon lè telefòn nan depoze kote l la, ou pran telefòn nan, ou fouye l. Pou w fè bidlong sa ki te koken. Wi pitit, se jan w wè m di w lan. Ou mèt eseye. Eseye. W ap jwenn tout sa l ap regle. Omwen pou demare pi w ap depi lò sa. Bèl ti fi w ye, w ap toujou jwenn yon moun pou ou. Ou pè rekòmanse? Trèbyen ok madanm nap pale pitit nap pale wi m tèlman pa gen tan de li pitit ou konnen m pa gen moun nap pale map pran ti jou yon ti tan la yon jou m pa al travay pou m kapab rele w pou nou pran tan nou pou nou pale. Bon pa bezwen enkyete w m pral map wè jan m te ka jere mèsi anpil cheri mwen mwen vrèman tris ke nou poko janm ka wè ou konn sitiyasyon an wap travay mwen map travay bay nou ti jan konplike. Aby ok pa gen pwoblem nap pale tande koko merci anpil map map rele w poum di w sak tonbe dako cheri.

Eske ou la? Paske ou wè dènyèman ou fèm ou fèm yon bagay m pa renmen non baz. Ou pa lwen? Anben ok. Non moun m te bay m te nou te pale a mwen wè moun nan li fèk sot pase la. Li mete yon mayo vè, yon pantalon gri, yon tenis nwa. Li gen ti cheve anlè yon bagay konsa.